an 99 jan l di m nan. Paske l di m zèl li pa peye taks avèk livrezon, se sa l di m.
Ok wi, men men poukisa l pa eseye sur Cash-App? El peut toujours essayer avec Cash-App, comme ça elle ne va pas payer pour livraison et taxe aussi. Mais si elle veut utiliser sa carte, ça va, bon tu sais que ça va. Men el a deja, el a deja resi le pwodui wi, li deja resevwa l wi. Oh, pran le peman, pran le peman mentnan, vas-y.

Yes, Safe Haiti, l ap vann krèm avèk savon pou mwen tou. Yes, epi, epi, se kwa le pwoblèm? L ap vann tout sa m vann. Se sa l ye wi, menm jan tou li menm tou m ap vann tout sa l vann. M ap vann ekip, m ap vann Dperfect, m ap vann tout sa, se sa l ye wi. Ok. Kisak gen nan sa? Koman fè pou l pa vann li an? Se kwa le pwoblèm? Yes! L ap vann tout sa m vann. Yes! Tout sa m vann fò l vann li. Egzakteman! Ya un pwoblèm? Poutèt mete l nan krann tèt ou. Menm jan tou, tout sa l vann m ap vann li tou. Se sa l ye, se sa ke li sipoze ye. E sa k fè nou menm gason ayisyen, fanm nou pap janm ret avè nou paske nou pa kwè nan sipòte, nou pa kwè nan ankadre moun ki nan vi nou an, nou pa kwè nan apresye, nou pa kwè nan jere, bati, konstwi avèk moun ki avèk nou an. Nou plis bizi nan fè jènjan, pran fanm, koupe fanm agoch adwat. Nou pa bati, nou pa chita pou nou konstwi avèk yon moun, pou nou met tèt ansanm avèk moun nan. Yes fol vann krem koman poul pa vann krem nan yes lap vann krem tout kote paske se krem map vann li menm tou si lap vann yon bagay wap wèl sou tèt mwen map promenel tout kote paske se sa lap vann paske siksèm sipoze siksèl Siksèl se siksè pam. So si lap vann on bagay m wè lap fè siksè ladann, fòm kanpe bò kotel, bann gason ayisyen bann gwo soulye, bann pa itil, bann epav, bann kouri dèyè fanm. Se nou menm ki fè fanm paka reyisi, nou gen fanm nan men nou ki se boul lò boul dyaman, nou tèlman pa ankadre yo, nou tèlman pa kanpe bò kote yo, nou tèlman pa pa ba yo atansyon nou, nou pa fokis avèk yo pou nou pa go getters. Se losers nou ye. Tout bagay son big deal li ye pou tèt pou gason ayisyen. Tout bagay son big deal pou gason ayisyen. Bann gwo soulye, bann gwo zago. Epi nou wonder why nou pèdi fanm nou. Nou wonder why yon lòt nèg pase anba pye nou lal tchupp li taye fanm nan anba zago nou. Paske zago nou twò gwo nap pile tèt fanm. Nou pa itil. Se initil nou ye. Ou ta gon fanm tankoum kap vann krèm kap pwomennen tout kotem pase m on barik krèm ki pa domi byen ki pa manje byen ki pa benyen menm dèyèl li paka lave lap pwomennen krèm ou ta gon fanm tankoum kap antre preske 20 mil dola baw pa jou ou patap pwomennen krèm tou pou w antre ak li 5 mil dola ou menm ou patap pwomennen l tou enbesil nèg sòt ou patap pwomennen l tou. Ou pa tap promennen l tou? Nou la nap radote, nap rablabla blablabla. Oh Dipèfèk ap vann krèm. Yes! Dipèfèk ap vann krèm because map vann krèm. Se yon dwa l ye. Li sipoze fèt. Menm jan si Dipèfèk tap vann tenis, li tap vann mayo, li tap vann kepi, li tap vann chabon, li tap vann zèb, li tap vann te, li tap vann krache, li tap vann kaka, m tap vann li tou. Epi.

Hey mom. Thank you. So what is the problem? M pa konprann m wè tout moun son sèl bagay. Oh lap vann krèm, lap vann krèm. So depi kilè gason pa Bon gason sèvi ak krèm pou gason pa ka vann krèm? Oh oh. Gason sèvi ak krèm pou gason pa ka vann krèm. On pakèt gason nap blanchi kò nou. Nap pase krèm sou tout kò nou, tout po bouda nou, 2 koulè, 3 koulè, epi nou anpeche moun vann krèm. Kisa k genyen? Sa krèm gen ladann moun pa ka vann li an? Ki pwoblèm ki gen nan sa? Sa k genyen? Ayisyen, get used to it! Nou fè tout bagay kòmsi s on, s on mit, kòmsi, wi, wi, wi, wi, wi, wi, m sezi, oh, eh, eh, like what the fudge! Ki pwoblèm ki gen nan sa? Ki problem ki gen yon gason ap vann krèm? Sak pase gason paka vann krèm nan? Si se ladann se krèm nan kap antre, se krèm nan ka pote, se krèm nan kap mennen, se krèm nan kap mache nan relasyon ye a, yes leve met panye krèm nan sou tèt ou, frape fou pòt fanm an fanm, fanm an fanm, fanm an fanm, fè yo konpliman, oh ou bèl cheri ou bèl but madanm mwen gon krèm la pitit si ou pasel sou po wap 4 fwa pi bèl, vini m eksplike w ti cheri li retire tach li retire bouton hey sou a madanm mwen, tanmen banm montre w foto madanm mwen. Lajan wap antre. Bann nèg so, bann moun sòt, bann moun san zedikasyon, bann moun san fòmasyon, nou pa fòme, paran nou pa fòme nou, paske yo leve nou kite nou kouche sou kabann, pot manje ban nou nan kabann, lave rad nou, lave kalson nou, fè tout afè nou pou nou, nou panse tout fanm nou jwenn se menm bagay la nou pral fè, se sak fè 99 pousan maryaj nan kominote ayisyen an pa reyisi, paske nou lezi. Nou pa bay fòs nou, nou pa bay enèji nou, nou pa bay kouraj nou nan anyen n ap fè. Ok? Nou pa kwè nan sipòte pèsonn moun. Nou selfish, nou egoyis, nou gwo je, nou gwo venn. Nou pa vle madanm nou fè plis kòb pase nou. Nou pa vle fanm nou reyisi anvan nou, nou pa vle fanm nou depase nou, nou kòmanse ba l move jan, nou gentan pa renmen l, n ap chache ti malerèz, ti, ti, ti fanm k ap, ki, ki, ki, ki, ki, ki, k ap, k ap, k ap, k ap, k ap al travay nevè pou senkè, n ap chache ti kokorat, ti kote, tout kote pou nou kouche avèk yo, paske madanm nou twò bizi ap travay pou l mete nou viv nan chato, pou nou woule machin nou vle, pandansetan nou menm n ap chache ti kokorat, tan pou nou met avè l pou nou reyisi. Se sa ki pwoblèm nou ayisyen. Se sa ki pwoblèm fwaye nou. Ok? Se sa ki pwoblèm fwaye nou ayisyen. Ok? Se sa k fè ke nou pa kapab reyisi. E sa k fè fwaye ayisyen. pa kapab reyisi paske nou panse nou twò bo gason pou nou fè tèl djòb tchèd tèl djòb nou gon djòb madanm nou ap soufri pitit nou ap soufri nou pa pral pran yon dezyèm djòb paske si nal pran yon dezyèm djòb nap twò bizi nou pap ka tchyes bouzen nou pap ka tchyes kleren nou pap ka tchyes zanmi nan telefòn nou pap ka tchyes yon pakèt bagay yes nap vann krèm mwen son machann krèm. Yes mwen vann krèm e je suis fyè pou m vann krèm paske l achte kay met pitit mwen l achte machin met anba bouda pitit mwen l achte tout sa m bezwen l ban mwen l so mwen fyè pou m vann krèm e si yon moun zanmi m ou fanmi m ou bò kote m ou pa kab vann krèm get the fuck out of here. Because se krèm mwen vann. E lè m ouve, lè m rive sou ou, m ap fè bouda m fè pla, pla, pla epi w ap wè krèm tonbe prr, prr, prr paske se krèm mwen vann. Yes! M p ap try pou m, pou m, pou m montre w o krèm lè moun ap vin di o w ap fè moun chanje koulè. Yes moun ap chanje koulè. Yes! Epi depi sou Jezikris moun t ap chanje koulè avan è la m fèt e mwen k vin parèt a chanje koulè? Nou sans edikasyon. Nou sans edikasyon, nou san fòmasyon. Nou pa fòme. Kiyès ki manman nou? Kote papa nou? Ki moun ki fòme nou? Kote edikasyon nou, edikasyon familyal nou? Kote sa k rele pou al chache, al bouske. Bon, imajine w, la Bible di, Ou wèm tap on bagay m pral montre nou nèg la nèg la enèvem paske bagay sa lap going on twòp rele Gendouns pou mwen kòm se tout sak negatif li bezwen poste dil poste sa pou mwen silvouplè Imajine w la bible di pran swen madanm ou travay jiskaske w sou w bouke gason pou pran swen madanm ou. Ok Kounye a imajine w antan k on jenn gason, antan k on granmoun gason, m pa bezwen konn laj ou depi w gen on on lonjonjon devan w, ou s on gason. Ou jwenn on fanm ki pa rete sèlman sou kont sa Bib la di an, li travay avè w. W ap rantre senk kòb, li rantre ven kòb. Ou konn konbyen sa fè? Sa fè vennsenk kòb. Sa fè vennsenk kòb. Li fè 25 kòb. Anpil fanm ayisyèn te ka rive lwen. Mwen tonnè boule m te ka lwen si m te gen sipò. M te ka lwen si m te gen sipò. Jiskaprezan m ap travay pou kò m, m ap bouske pou kò m, m ap batay pou kò m. Yon moun k ap gen prèske 100 mil dola kòmand k ap antre nan stò li prèske chak 2 semèn, ou imajine w m ap ka fè l pou kò m? E m pa ka fè Ayisyen konfyans pou vin travay nan biznis mwen. M ap chache moun atè atè atè pou ede m. Yon fanm tankou m. Ou imajine w sa? Yon fanm tankou m k ap rantre jan de kòb sa yo. Kounye a pou yon gason nan vi w, pou gason an kòmsi se, se, se, se tete l ap fè. Se makak l ap fè. M pa bezwen w sa pou m fè w. M pa bezwen w. Son moun busy m ye. M pa gen tan pou m nan bo toutan, m pa gen tan fè lanmou toutan, m pa gen tan pou m nan pèdi toutan paske m toujou ap travay. So mwen avè w n ap gen yon sèl bagay an komen vrèman, si w nan vi m, si w bò kote m. L ap rele travay. E avè m ou pa ka pa reyisi. E si w met tèt ou avè m tou, mwen menm tou m pa ka pa reyisi paske bagay la se nou youn ede lòt. Bagay la se nou youn ede lòt. Se sa ki, se sa ki lavi. Lè yo di w bat dlo pou fè bè a, lè yo di w bat dlo, anpil nan nou jenn gason ayisyen, n ta rive deja wi. Nou ta rive deja. Se paske nou jwenn yon fanm, nou pa kanpe avè l. Nou pa sipòte l, nou pa kwè nan rèv li. Nou pa kwè nan anbisyon l. Pandan se tan nou kwè nan lajan. Nou bezwen lajan pou nou depanse. Nou bezwen lajan pou nou achte Gucci, Louis, sesi, sela pa kont. E poutan, nou pa kwè nan travay avèk li. Nou pa kwè nan travay avèk li. M pa panse ak pèsòn moun m ap rive lwen. M ap rive lwen ak tèt mwen. Lovely Jean M pa panse map rive lwen ak pèsòn moun Map rive lwen ak tèt mwen paske wè bourèt mwen an e mwen kap pouse l e pa ou e pa pèsonn M pa bezwen pèsonn moun pou m rive lwen Mwen pa bezwen pèsonn moun pou m rive lwen Men si m gen èd yon moun mwen ka rive pi rapid. Ok mwen pa bezwen pèsonn moun pou m rive lwen men si m gen èd yon moun avèk mwen mwen sur ke m ap rive pi rapid ok m pa bezwen èd pèsonn moun m pa bezwen gason pou ki ede m pou m rive m ouvè biznis mwen fè 3 zan m ap travay la dann pou kont kòm blondedy fè dinan chòp jounen jodi a kanpe la se swè m enèji m fòs mwen kouraj mwen kriye m pa dòmi m. Figi ale figi redi tout kòm fè pli se yo k fèl se yo ki fèl lè w wè m monte live ou di yo gade figi Blondy woy li pa dòmi l tayèd oo l fin granmoun se swè m se travay m travay konsa m travay m pa dòmi vrèman m pa manje m pa dòmi byen m pa manje byen Responsabilite nan tèt mwen Tout bagay se mwen menm ki pou fè yo Tèt mwen toujou chaje, m toujou strese Tout sa aji sou mwen Tout sa aji sou mwen Men m pa bezwen moun ki pou fè m rive M pa bezwen moun ki pou pouse m M pa bezwen moun ki pou pouse m M pa bezwen moun ki pou fè m rive Paske rive a se mwen k genyen l, anvi a e mwen k genyen l, mouvman an e mwen k genyen l, devouman an, devosyon an, se mwen k genyen l, se mwen k vle l. So se mwen k ap fè l. Men si m jwenn yon moun ki di m, ban m ede w pouse, li kenbe yon bò bourèt la mwen m kenbe lòt bò a m ap pouse, n ap rive pi vit. Ok? Se sa lavi ye. Lavi se pa chita sou wozèt ou. Ou konprann sa m di w lan, chita sou wozèt ou, epi ap pran pòz je sui garson. Tout moun konnen w se yon garson, se yon bagay long ki nan mitan janm ou. Nou, yo gentan konnen w se yon garson deja. So now work! Work! Ankadre fanm ou, ankadre vi w, ankadre pitit ou, ankadre biznis ou. Depi yon bagay ka mete 50 dola nan pòch ou, ankadre l, ba l enèji w, ba l fòs ou. Menm lè w gen yon lòt djòb, si madanm ou ap fè yon ti travay, ou wè l ap fè yon ti degaje, k ap pote yon dola de plis nan kay la, ba l yon ti tan ladan l. Ba l yon ti tan ladan l. Bann enbesil. Bann gason ayisyen. Alò la plupart. La plupart.